Mhumm pral gen dosye wi nan ti vedeyo sa map pale avèk nou an jeneral moun ki potko abòne ansanm avèk chanèl la ki potko fè pati de fanmi sa map mande w tanpri tanpri fè sa paske w pap regrèt humm eehh eehh. Oh yeah guys so map di merci avek chak moun ki te abone avek nou e map di ou menm ki poko fè sa ki toujou ap swiv ti video nou yo ki toujou ap gade nou ki poko ba nou like ki poko komante ki poko di nou kijan de video ou ta renmen Artistatoon fè pou ou e kijan E ki ki ki konsèy ki sa w ta renmen konnen de Atis Tatoune? N ap di w fè sa ou p ap regrèt! Abòne ansanm avèk chanèl la, avèk sa chak Atis Tatoune la gon ti tèt videyo ki gon ti leson ladan l, ki gon ti bagay ki enteresan, yon ti bagay k ap fè w byen kanmenm paske nan nan yon moun jan m di nou an nou gen anpil bagay nou ka tire lakay moun nan, se swa yon konsèy paske nan lavi yon moun pa bezwen gen lajan pou l ba ou, Moun nan gen dwa mete w chita li ba w yon konsèy, konsèy sa a swiv ou, li ede w pou jiskaske w kite mond sa a. Ok, ebyen se de mèm. M renmen nou anpil, m gen dwa pa gen lajan, m pa gen anyen pou m ofri nou, sèl sa m ofri nou se lanmou ke m gen pou nou. Ok guys, e sa k fè m toujou ap panse pou nou pou m pote bèl ti videyo spesyalman pou medam mwen yo paske m konnen de no jou medam mwen yo yon ti jan ap soufri nan relasyon jis m pa m konnen toutan nap di konsa se bay de relasyon bagay sa mwen menm chanèl mwen an li baze sou tout bagay m fè m fè prank chalenj an tout bagay nou pote konsèy pou ou tou tou tou tou tout sa w bezwen nè ke te tape atistatoun ou pa bezwen al esplike zanmi ou moun afè w. Byen ke li nòmal lè w gen yon bagay k ap ba w pwoblèm, lè w pataje l avèk yon moun, ou ka jwenn yon ide, ou ka jwenn yon konsèy, moun nan ka fè w yon limyè si w te nan fè nwa. Men konsa tou guys, gen moun w ap esplike ansanm ak esplike a fè w. Dèfwa menm ke li wè kote ke li ta dwe mete w, kisa l ta dwe di w, li toujou di w, oh, humm, mezanmi, tèl bagay, sa moun nan fè a l pa bon, sesi sela pandan se tan l te ka ba w yon lòt n o fon li santi li konnen ke se pa konsèy sa l dwe ba ou li li te ka ba w yon konsèy kote ke pou fè lapè men li jis pale yon fason jis pou l ka lage w nan twou ou menm ki s on egare ou menm ki s on ti tèt fèb ou pa balanse sa ke li di w la w annik pran l epi w aji brit sa w tande a Ou fè erè. Avèk sa guys wap nan ke tape Atistatoun wap jwenn tout ti konsèy ou te ka bezwen sou relasyon, sou zanmi, kòman ke pou jere vi ou, sou sou edikasyon, tout bagay nèt guys ok. M swete ou menm kap gade m la poko fè pati de fanmi sa janm diw lan abòne ansanm avèk chanèl la like videyo m yo, kòmante, Pataje chanel la pou fanmi an ka vin grandi ok guys Jodi an m pote yon ti video pou nou ti video jodi an se yon ti pale mwen pote yon ti pale pou nou m pa konnen m pote kelke ke repons kesyon tou e yon moun lè ou fèk antre nan yon relasyon avèk yon moun lè w fèk rankontre avèk yon moun ou vin ap Atame yon relasyon ansanm avè l, yon relasyon amoureuse, 10 erè pou pa fè ki pou kenbe relasyon sa poul ale lwen ok guys so ret branche nap wè kijan tout kesyon yo prale e lap itil nou dakò. San pèdi tan nap antre nan video an Janm di nou an mwen pote kèk konsèy pou nou kèk bagay ke mwen viv tou e mwen konnen daprè mwen menm m pa konnen petèt nou menm nou ka wè sa yon lòt jan sa kem pral di yo si nou wè yon lòt jan nou ka toujou kite yon kòmantè pou nou bay avi pa nou sou video sa m pral fè a ok guys An, daprè mwen menm, daprè, daprè atis tatoun, atis pa nou an, premye bagay, premye bagay ki ka koz, premye bagay ki koz ou ka nan fèk antame yon relasyon avèk yon moun sa pa, sa ka pa mache e li ka pa rive lwen, Li ka pa rive lwen. Premye bagay la, se atitid ou. Atitid, lè m pale de atitid. Dèfwa gen yon moun ki konn nan yon relasyon avèk yon moun, li fèk nan relasyon avèk moun nan, gen de seri de atitid l ap afiche. Moun sa ni pou fi an ni pou gason an li konn ap reflechi li di kèt moun sa m pap rive lwen ansanm avèl paske depi o kòmansman yon egzanp ou poko gon mwa renmen a moun nan ou poko gen 2 mwa renmen a moun nan pou wap afiche tout atitid sa anvan anyen sou rele moun nan nan telefòn ou pa jwenn moun nan ou ba moun nan yon sèl apèl ou bal 2 apèl ou bal 3 apèl se yon joure ou pale anpil. Si moun nan rele w nan telefòn li di w cheri m ap vini m pral yon kote kèlkonk ou gen tan ap pale ou gen tan ap repete yon pakèt bagay ki pa menm gen plas yo menm nan sa ke li di w lan ou gen dwa ap afiche yon pakèt konpòtman ou anliy epi w ap gade l poutèt li pa ekri w ou menm tou w p ap ekri l ou pa bezwen konn kòman l ye tout sa yo se de atitid kòmsi ki pap fè moun nan byen. Ou konprann sa m di w lan? Ni pou fi an, ni pou gason an. Sa se premye bagay ki ka koz lè w fenk renmen avèk yon moun. Lè m di w fèk renmen, sa vle di ke yon moun ou gen yon mwa, ou gen yon mwa oubyen de mwa w ap, ou nan relasyon avèk moun sa, sa vle di atitid sa yo pa bon ditou pou w afiche sa ka koz relasyon an pa rive lwen guys sa se daprè mwen m pa konnen nou menm si nou gon lòt bagay nou ka toujou kite l nan kòmantè ok dezyèm bagay ki ka koz lè w fèk rankontre avèk yon moun ou fèk renmen avèk yon moun ki ka koz relasyon an pa dire e li pa rive lwen se akiz lè m pale w de akiz lan sa vle di yon moun On moun akiz lan toujou kòmsi on mo jalouzi, kòmsi ou tèlman akiz, ou tèlman jalouz, anvanyen ou prè pou fè kri, anvanyen ou toujou ap, ap, ap fon on pakèt bagay, on pakèt sinema, kòmsi on moun ou fèk renmen ansanm avèl, ou tèlman ap fon pakèt demagoji nan relasyon an, ou fèk renmen avèk moun nan. Sa ka koz relasyon an pa rive lwen paske gason pa renmen fi ki twò akiz, ki twò jalouz. Jalouzi se yon siy damou li ye se vre, se paske w renmen moun nan men fòk li pa twòp twòp twòp twòp twòp ok guys. Twazyèm bagay ki ka koz yon relasyon pa rive lwen yon relasyon fèk renmen a moun fèk renmen a moun nan li pa rive lwen twazyèm bagay twazyèm bagay lan se afeksyon lèm pale w de afeksyon an gay so ou renmen avèk moun nan ou fèk renmen avèk moun nan afeksyon an pa pou fèk renmen menm kote avèk moun nan menm ki te mariw. Ou menm ke Temaro moun nan ye, ou pa konn ki jan pou bay moun nan afeksyon, kòman pou dolote l, kòman pou chouchoute l. Ni pou fi an, ni pou gason an. Fi an bezwen afeksyon, gason an bezwen afeksyon tou. Moun nan te mèt pa manje, sa pa regade w. Moun nan te mèt ap sòti la, l pral travay, je l te mèt pa menm byen lave, paske dèfwa ou konn lave je w depi ou pa byen avanse nan miwa pou gade si je w pa gen yon ti pay kèlkonk. Li gen dwa gon ti, on ti, m pa konnen, nou konn sa m ap di an, ou pa menm voye je sou moun nan, moun nan li sòti nenpòt jan, pye moun nan konn tou sal, tou blanch, tout sa yo se afeksyon li ye. Paske lè w fèk renmen on moun, ou montre moun nan ou sansib pou li, ou gen afeksyon pou li, sa ap vrèman fè l plezi pou l rive lwen ansanm avè w. Sa se twazyèm bagay lè w fèk renmen on moun. Katriyèm bagay lè w fèk renmen avèk yon moun, Katriyèm bagay, lè w fèk renmen yon moun, si w ta vle relasyon an rive lwen, pou w pa fè e pa montre moun nan kòmsi, e pou l pa ta nan ou menm, si w ta vle ou vle gon relasyon yon moun pou l rive lwen, se lajan. Lajan, m konnen lajan ou bezwen, se ak lajan pou w fè tout sa w gen pou bezwen, ou gen, ou gen pou w fè. Men, lè w fèk renmen yon moun, yon mwa, de mwa, Ou gentan tèlman ap plenyen ba moun sa, ou te gentan pat gen kilòt, ou te gentan pat gen sandal, ou te gentan grangou, ou te gentan pitit ou gen pwoblèm, ou te gentan gon moun ki lopital, ou te gentan malad, moun sa jwenn twòp pwoblèm, paske li gen yon mwa nan an avè w, ou gentan, depi moun nan ap vin wè w li gon randevou avè w, ou toujou gon bagay wap evante ba li. moun sa lap reflechi relasyon sa pap rive lwen menm kel te renmen w sa se katriyèm bagay la senkyèm bagay ki ka koz lè w fèk renmen yon moun relasyon an pa rive lwen senkyèm bagay la se konpreyansyon Konpreyansyon kisa l ye? Ou avèk moun nan, ou pa ou pa konprann moun nan nan tout sans. Yon egzanp, moun nan te gentan o depi lè l t ap koze ansanm avè w, li te eksplike w tout bagay. Li te eksplike w li t ap viv avè avèk yon tonton l. Li te eksplike w swa l ap travay oubyen l p ap travay. Li te eksplike w tout bagay sa. Li te esplike w tout bagay de li. Apre sa lè w vin renmen avèk moun nan yon mwa, de mwa, ou fè kòm si w te bliye si l te esplike w enpe de li menm. Ou tèlman pa konprann moun sa, ou mete l nan yon pozisyon, menm li menm li gen pwoblèm avèk tèt li. Alevwa m pa bezwen di w pou ou menm pou w pa ta gen pwoblèm avè w. Telman pa konprann moun sa. Ni fi ni gason yo souvan konsa nan relasyon. Moun nan ou te konnen kel te gen yon defo. Ou te, depi anvan kel tap koze ansanm avèw ou te konnen li te gen yon defo. Swa kel te renmen sòti, swa kel te renmen brè, swa kel te renmen whatever bagay la. Ou ka edel, komsi ou ka pale ansanm avèl. Avèk le tan, ou ka chanje kèk bagay. Men, fòk ou konprann moun nan, fòk ou gen konpreyansyon. Lè w fèk nan yon relasyon avèk yon moun, pou relasyon an ka rive lwen. Sa se senkyèm bagay la. Konpreyansyon. Sizyèm, sizyèm, sizyèm nan se, ok, konpreyansyon, sizyèm nan se konsyans. Kisa ki konsyans, guys? Ou konn renmen avèk yon moun? Moun nan fè tout sakrifis. Chak jou l ap sakrifye l pou l wè w, swa pou nou rankontre nan yon ti restoran, swa pou l vin bò lakay ou, pou l a li gendwa achte yon ti pòm li pote pou ou, li ka fè de se de bagay, li gendwa pa gen milyon ven pou l ba ou, men tout bagay sa yo, lè l ap fè sakrifis pou l wè w, l ap fè sakrifis pou nou toujou ansanm, pou nou toujou ap pale de nou menm, de nou de, kòmsi l toujou ap fè yon ta de sakrifis menm ke l pa gen minit, l ap chèche entènèt, l ap chèche kòb poul mete minit poul toujou kite yon ti mesaj pou ou met cho kòman ou ye nan travay ou bagay sa yo ou pa gen konsyans pou wè sa ok lè ou pa gen konsyans pou wè sa ni pou fi an ni pou gason an lè fi an pa gen konsyans poul wè kòman nèg la ap sakrifye pou li swa poul wèl lè gason pa gen konsyans poul wè kòman fi an sansib pou li kòman fi an ap fè yon ta de bagay pou li sa dekouraje moun nan odebi relasyon an. pap rive lwen. Depi nou fèk renmen, moun nan wè bagay sa, e menm ke nou te gen anpil tan nan relasyon an, depi l wè w pa gen konsyans, sa pap rive lwen. Ok? M pap pran anpil detay paske m t ap pale de o debi de relasyon. Lè w fèk rankontre a moun nan, m pa pral di w madan marye, sesi sela. Relasyon pap rive lwen. Ok guys? Sa se sizyèm nan. Setyèm bagay, sa se sizyèm nan, e, ok. Setyèm bagay, konsyans. Setyèm bagay ki ka koz lè w fèk renmen avèk yon moun relasyon an pa rive rive lwen se presipitasyon. Lè w prese nan relasyon, ou fèk renmen avèk yon moun ou gen yon mwa, 2 mwa, 3 mwa, 4 mwa w renmen avè l, menm 1 an tou, ou tèlman prese, dèfwa moun nan konn fèk renmen a moun nan, espesyalman pou medam yo yo konsa, ou fèk renmen avèk yon gason ou gen yon mwa, ou gen 2 mwa, 3 mwa ou gentan wè fò w ta fè pitit avè l, ou gentan ap di moun nan, Si w bezwen al nan kay avè l, ou gentan ap di moun nan ou bezwen marye, ou gentan ap di moun nan on pakèt bagay, kòmsi ou pre, ou tèlman prese, ou fèk renmen avèk yon moun, la w ap fè moun nan pè w. Paske ou fèk renmen avèk moun nan, fòk ou pran tan pou w aprann de moun ou avè l la, menm ke ou ta pran pil tan, sa ka rive ou pa konn moun nan antyèman, se lè w fin marye avè l oubyen lè w al nan kay avè l, Wap konn anpil bagay de li menm, men tanpri medam mwen yo lè nou fèk renmen yon moun pa gentan nou gon mwa de mwa a moun nan nou gentan vize yon pakèt bagay nou gentan wè nou marye a moun sa nou gentan wè nou fè pitit avèl nou gentan yon bagay pandan se tan nou poko menm erez a de sa son bagay ki vrèman vrèman enpòtan ok guys sa se setyèm bagay lan uityèm nan se sajès. Sajès, kisa ki sajès? Sajès pa menm a konpreyansyon. Sajès se yon bagay kòm si, pa egzanp, moun nan te rele w nan telefòn la, li pa jwenn ou, epi, oubyen ou pa jwenn moun nan, le moman ke w tounen moun nan apèl la, oubyen moun nan tounen w apèl la, li di bonswa bebe, kòman w ye? Ou pa menm kite l ban w esplikasyon, ou gentan di, oo, bagay, m te rele w, m pa jwenn ou, m plede rele w, m te sisi, m te sala, ou gentan, ou brit, ou pale a moun sa twò brit. Ou pa ou pa ou pa saj ok gason renmen fi ki saj e fi renmen gason ki saj tou odebi de relasyon depi ke bagay sa yo repete relasyon sa pap rive lwen sa se uityèm bagay la ok e janm di nou an sa se uityèm nan nevyèm nan se kwayans ok lè w avèk yon moun odebi de relasyon sa e pa menm odebi de relasyon depi w nan avèk moun nan Ou sipoze met choke pou konn moun sa avèk depi ke w konn moun sa wap vin gen kwayans nan li depi pa gen kwayans relasyon sa pa pral nil pa paske depi moun nan wè w pa fèl konfyans e ou pa gen kwayans nan tèt ou tou premye bagay ou sipoze gen kwayans nan tèt ou pou ka fè moun sa konfyans relasyon sa pa pral nil nil nil pa si ou pa dakò avèm pa bliye kite yon kòmantè pou dim avi paw dizyèm bagay pou nou mete fen nan videyo a se. Dizyèm bagay la se, Nevyèm nan se kwayans, dizyèm bagay, dizyèm bagay la se dout, dout, ok? Pa egzanp ou avèk moun nan la, ou rete brit, ou rete konsa on nit rete w ap imajine on ta de bagay, w ap fè on pakèt dout de moun sa, w ap fè on pakèt dout, moun nan te di w l ap viv avèk tonton l oubyen l ap viv ak, w ap doute, w ap di èske l ap viv ak tonton l vre? Èske l renmen m? Èske l sesi? Yon moun pa ka avè w pou w poze tèt ou kesyon èske l renmen w? Hein? Èske l renmen w? Dayè w sipoze kwè nan tèt ou. Whatever jan w te ye w sipoze kwè nan tèt ou. Te mèt gen w defo, te mèt whatever bagay la, ou sipoze kwè moun sa a renmen w. O debi de relasyon ou pa sipoze gen dout nan relasyon an pou relasyon an ka rive lwen. Paske gason an li menm, gason renmen fi ki erez. Yon fi ki a tout souri l. Yon fi ki toujou kwè nan tèt li. Yon fi, kòman m te ka di w sa? Yon fi ki. M pa konnen, nou konprann sa m vle di nou an medam. Sa di depi gason gentan wè w son moun ki kwè nan tèt ou, on moun ki erez ou ye, ou pa bezwen moun nan bò kote w, pa bezwen sesi sela pou pou kè w kontan, gason an li menm sa fè l plezi paske li wè w ou son moun kourajez. Ok, li pou fi an, li pou gason an tou. la team se la nap mete fen nan video a m swete ke nou gade video a nan 10 konsèy mwen pote pou nou an si gen nou pa dakò ansanm avèm pa bliye kite yon kòmantè e dim kisa nou pa dakò avèm e dim kijan ke nou menm nou wè sa m di an la team nou mete fen nan video a atis la tou m renmen nou anpil se te atis pa nou zanmi pa nou ki te pote ti video sa pou nou tchao mwah.